Bonjour ou bonswa tout zanmi tinadeng tube yo e se avèk yon yon plèzi yon kè kontan ke nou ansanm avèk ou sou chanèl sa ki se chanèl paw la ki se tinadeng tube yon chanèl ki la pou enfòmew yon chanèl ki la pou fòmew yon chanèl ki la tou pou pote anpil distraksyon pou ou. Eske nou ka rete san nou pa remèsye fidèl abòne nou yo e ou menm ki pa janm lage nou, ki rete fidèl ak nou e nou remèsye w enfiniman. E nou di w mèsi, mèsi anpil paske si nou ka rive jiske la jodi an, Se gras a ou fanatik nou yo. Nou renmen nou anpil e tout moun ki deja abòne, ki like, ki toujou pataje videyo nou yo, nou remèsye w sa fè kè nou kontan anpil e sa ba nou anpil fòs, anpil kouraj pou ke nou menm nou kontinye travay pou ke nou menm nou kapab ba w satisfaksyon sou chanèl sa. Si nou ka rive jiskila. Se gras ak ou menm si nou ka rive jiske la, ou kontribiye. E san ou nou pa tap ka rive jiske la. Paske pa tap gen Ti Landeng san fanatik yo, san nou menm, san patisipasyon nou. Se sak fè nap kontinye goumen, nap kontinye travay, nap kontinye batay. Pou ke nou menm nou pote plis videyo pou ou sou chanèl la kap entereso ou, plis videyo ki pou pèmèt ke ou menm ou satisfè. Ou menm ki sou nouvo ki nouvo sou chanèl la alò si ou poko abòne pa ezite pa evite pa ezite fè sa e nap kite ou abòne nap kite ou e Fè pati de famiy lan pandan ke nou menm n ap tounen pou nou kapab vin pale w de 12 bagay ke w ap bezwen, ke ou dwe konnen pou chanèl youtube ou a kapab grandi. Nou renmen w anpil. N ap tounen nan yon ti moman. Nou retounen ankò pou nou vin pale w de 12 bagay ke ou dwe konnen pou kapab grandi chanèl YouTube ou a. Kòm nou toujou di li nan videyo yo, nou konnen nou gentan bay anviwon 8 deja. Sa. Vle di ke nou pap kapab ap plede reprann nan chak videyo yo. Lap enpòtan pou ke ou menm ou gade nimewo 1 an, ou gade nimewo 2 a, ou gade 3 a, ou gade 4 la. Yon fason pou kapab gen yon ide, yon anchènman de ki 12 bagay ou dwe konnen pou kapab grandi chanèl YouTube ou a. An ale! Yon chanèl YouTube son chanèl ki mande anpil travay, ki mande anpil e sakrifis, ki mande anpil bagay pou ke nou menm nou kapab rive lwen avèk li. Alò ou menm ki se YouTuber, ou menm kap fè YouTube, li enpòtan pou konnen ki sa ke ou menm ou bezwen pou kapab grandi chanèl YouTube ou a. N ap fè w konnen jodi an e tip de bagay ke n ap wè, ke ou menm ou dwe konnen pou w kapab grandi chanèl youtube ou a. Premyèman, youn nan bagay ke ou bezwen konnen pou w kapab grandi chanèl youtube ou a li rele Ne relâche pas. Pa lage, pa lage, kenbe jouk ou rive kote ou menm ou bezwen rive a, ou vle rive a. Pa bliye nan videyo ke nou te pibliye tou dènyèman la, nou te pale w de objektif. Imedyatman ke ou gen objektif pou chanèl YouTube la, se si e sèten ke. Ou pap lage. Ou pap relache. M vle fè w konnen zanmi m, ou menm k ap fè YouTube, sè ke kèlkeswa sa w antreprann nan vi an, kèlkeswa sa w ap fè nan lavi an, w ap jwenn obstak, w ap jwenn pwoblèm, w ap jwenn kalamite ladan yo. Men yon sèl bagay ke ou bezwen, li rele fòk ou genyen detèminasyon, Fòk ou gen kouraj, fòk ou gen fòs pou ke ou menm ou kontinye avanse. Se si e sèten ke ou ka tonbe nan wout la. Se si e sèten ke nan wout la gen tout sòt de difikilte ke ou ka rankontre ki kapab dekouraje ou. Men le pli zenpòtan se. Pa lage. Se sa ki pi enpòtan, se pa lage yon fason pou ke ou menm ou kapab rive atenn objektif ke ou genyen pou YouTube la. Alò m pa konn ki objektif ou, m pa konn ki motivasyon ou, m pa konn rezon ki fè ou chwazi fè YouTube, byen ke nou te di l deja nan plizyè lòt videyo ke nou lage sou chanèl la, Paske chak moun kapab chwazi fè YouTube pou yon bi, pou yon bagay byen detèmine, pou yon rezon byen detèmine. Jan m te di l deja, gen moun petèt ki kapab chwazi fè YouTube paske mari yo fè YouTube, paske madanm yo fè YouTube, paske yon zanmi yo fè YouTube, oubyen paske yo tande pale de YouTube men kòman sa ye, yo chwazi fè l. Ok men li enpòtan ke kèlkeswa rezon ki fè wap fè youtube li enpòtan pou ke ou menm ou pa lage paske nan wout youtube lan gon pakèt bagay ke ou menm ou kapab rankontre ki kapab dekouraje w si m ta pran kèlke egzanp se ke gen moun ki gen chanèl youtube ki gen 5 6 ans 7 ans e ki pa janm ka fè view, ki pa janm kapab e genyen kominote sou chanèl yo a, moun sa yo, yo bay vag paske m jwenn anpil chanèl konsa, moun sa yo yo bay vag, yo dekouraje paske moun pa gade yo, moun pa swiv yo, moun pa abòne ak chanèl yo, yo pa gen kominote, sa yo te panse fè a, kote yo te panse rive a, yo pa rive la, bon yo lage. Ou menm kap gad video sa nap diw non pa gen ide sa ou menm kap gad video sa se su e sèten ke pandan wap fè youtube wap rankontre anpil bagay ki kap dekourajew swa o nivo de youtube lè wap pèdi view lè wap pèdi abòne ou konprann sam diw lan like yo lè wap pèdi yo oubyen jan pou ta. Avanse a ou pa kapab e w ap jwenn lòt pèsonn tou ki kapab fè w malveyans e nan wout Djoukout lan men sa yo pa de rezon pou ke ou menm ou kapab dekouraje oubyen ou kapab bay vag e gen yon Otè ki di, Fòk ou eseye plis ke san fwa pou ke ou menm ou kapab reyalize yon fwa ou gen yon bagay ke ou menm ou bezwen. Alò, nou vin di w jodi an, pa relache. Pa relache paske gen moun k ap goumen yon tan, yo reyisi. Ou konprann sa m di w la? Paske kèlkeswa sa w ap fè nan lavi, kèlkeswa sa w ap fè nan lavi, li gen difikilte, li gen pwoblèm, li gen e obstak ke w kapab rantre sou wout lan, men obstak pa dwe anpeche w atenn objektif ou oubyen rive kote w vle rive. Lòt bagay ke n ap wè jodi an nan YouTube, li enpòtan, youn nan bagay ke w ap bezwen pou chanèl YouTube ou a li menm li kapab grandi, fòk. Ou menm ou pa egoyis. Paske nan youtube nan wout youtube lan nou vle fè w konnen zanmim gen anpil moun ki trè egoyis nan chemen youtube lan rezon an se paske nou vle fè w konnen aktyèlman la 80 pousan popilasyon mondyal yo gen yon chanèl youtube Eske w konprann sa map di w la? Yo gon chanèl YouTube, sa vle di kisa? Moun yo preske wè e pwòp chanèl yo, yo pa preske vle gade videyo moun oubyen yo pa preske vle e e abòne avèk e e lòt chanèl, men fòk ou menm kap fè YouTube ou pa konsa. Ou bezwen konnen ke ou bezwen yon lòt youtubè ki deja avanse yo pou pran egzanp sou yo swa de kòman ke yo menm yo travay sou chanèl yo a ou menm pou ka bay yon bon travay tou ok alò pou sa ou oblije gade videyo yo a si ou renmen travay yap fè a ou oblije kite yon kòmantè pou yo ou oblije ankouraje yo nan sans sa a ou pa oblije egoyis Pou wè sèl pwòp tèt ou deja. Youn nan bagay ou bezwen konnen, on sèl ou menm wap rive, men wap rive wap pran anpil tan, men lòske nou mete tèt nou ansanm nap rive pi vit. Nan wout lè wap fè YouTube ou pa dwe egoyis, ou dwe travay ak moun paske chak grenn youtubè bezwen yon lòt youtubè pou ke li menm li kapab avanse. Paske lè wap fè YouTube gen bagay ou pa konnen, son lòt youtubè pou fò konnenl. Ok se sa e se sa kominote youtube lan li ofri se ke chak moun ekspoze sou youtube konesans ke yo menm yo genyen ou menm ki bezwen konesans nan tèl ou tèl domèn alò ou moute sou youtube ou kapab jwenn li men son moun ki te pèdi otan ki te dakò e etidye pou l te ofri w konesans sa alò si li menm li te wè sèl tèt li sèlman li tap kenbe konesans li pou li sèlman. Se yon fason pou m di w ke ou pa dwe egoyis paske ou wè lòt la ap fè yon twoup, ou di bon se kòb pou al fè l fè oubyen li pral avanse yon bagay, m pap gad chanèl li a, m pap abòne avè l non ok. Menm jan ou panse a lòt moun kapab panse konsa pou ou. Lè sa ou se yon ide restren li ye ou pap kapab grandi, ou pap kapab avanse nan youtube. Fòk ou pa egoyis. Dakò travay avèk tout e nenpòt youtuber pou kapab aprann de yo pou kapab avanse chanèl youtube ou a ok e pa bliye gen anpil chanèl kap fè de tito sou tout bagay titoryèl sou tout bagay ke ou menm ou ta bezwen pou kapab avanse chanèl youtube ou a imajine w si w wè sèlman pwòp tèt ou Ok ou wè sèlman pwòp tèt ou kòman ke ou menm wap fè avanse pandan lòt la ofri yon konesans sou chanèl la chanèl li a swa dawon lòd li pou pa bal vi yo an ou gadel ou byen ke ou pa ou pa ou pa ou pa ou pa gadel menm non pa ann pa fèl konsa lè nou fonksyone konsa ebyen zanmim yo kap ki. fè pati de chanèl sa ki fè pati de famiy tilandeng tou nap fè w konnen ke se pa yon bòn ide paske lè w egoyis egoyis pap mennen w okenn kote nou te kontan pou nou te avè w nou renmen w anpil se chanèl paw la tilandeng tou ok nap kontinye travay nap kontinye pote bon videyo pou w kap itil ou pou w kapab grandi chanèl youtube ou a Nap kwaze pou yon lòt videyo sou 12 bagay ou dwe konnen pou kapab grandi chanèl youtube ou a. E aprè videyo sa nou rete sèlman youn pou nou kapab e. Fini avèk 12 bagay ke ou dwe konnen. M kwè ke gen plis bagay ke ou dwe konnen pou kapab grandi chanèl youtube ou a, men nou chwazi bay 12 ok yon fason pou kapab ede w e ba w yon ide de tout sa ke ou menm ou kapab bezwen pou kapab grandi chanèl youtube ou a. Nou renmen w anpil nap kwaze pou yon lòt video pa bliye pataje l si sa te enterese w pou yon lòt jèn kap fè youtube kapab konnen kisa l bezwen pou l kapab grandi chanèl youtube an nap kwaze pou yon lòt video tchao.